Gen yon gwo enfòmasyon ki apèn tonbe la ke Lanmò San Juli menm itilize yon lòt strateji pou l kapab kite peyi a la. Rete gade videyo a jiska lafen pou w kapab konnen tout bagay. Yon lòt bò ankò mezanmi gen yon gwo manifestasyon ki te okanize nan Jakmèl, gen 5 moun ki blese pa bal. Gen yon moun ki rele Ti Jeff Timothé, gen yon lòt ki rele Jij Dezi, gen youn ki rele Daly Content, gen youn ki rele Adan Sauveur et Denis Lende. Mezanmi bagay yo vrèman konplike. Yon lòt bò ankò mezanmi, nan Petyonvil kote yon komisè mete lapat sou yon klèb, Kote nèg sa yo menm yo tap fè trafik seksyèl. Ou menm ki pa konn trafik sak rele trafik seksyèl la rete gad video a jiska lafen yon fas ou kab konn tout bagay. Bonjou bonswa tout moun kèlkeswa kote wap gade video sa yon gwo salitasyon pou nou chak. Mwen kontan rejwenn nou chanèl sa rete sou chanèl ki la pou pataje tout enfòmasyon ansanm avèk ou. Ou gen enterè pou abòne ansanm ak chanèl sa siw menm ou vle rete enfòme de tout nouvo aktyalite kap pase nan peyi dayiti. Mezanmi la gen yon enfòmasyon ki apèn tonbe kote li menm Bilolo Kongo apèn patajel ansanm avèk nou kote genyen Lanmò san jou ka fè yon lòt strateji pou l kapab kite peyi a la. Misye li menm gen yon misye di gen yon abitan nan zòn Tomazo ki pataje sa avèk li kote Lanmò san jou gen fo bab, gen fo moustach e l ap itilize yon sèkèy pou kapab kite peyi a kote y ap mete sèkèy la nan yon machin kòmkwa se yon mò yo pral antere ansapit nan zòn Pedènal tou prè fwontyè dominiken an. Sa vle di misye Leon l ap itilize tout fòs li, tout teknik li pou l wè èske l kapab kite peyi a. San pwoblèm. Men bagay yo vrèman konplike nan moman ke n ap pale a la paske si ou menm ou gen yon teknik w ap mete an plas moun gentan konnen li ebyen lapolis li menm l ap bat pou l trake w ok. Yon lòt bò ankò kote 5 moun blese nan manifestasyon Jakmèl la men yo akize di se nèg polis yo ki fè sa vle di pnh ki tire moun yo men okenn enfòmasyon pa ko konfime vrèman an reyalite men m te vle pataje sa ansanm avèk nou paske nou konnen mwen menm la se nouvèl m vin bay m pa fè nouvèl ok. Yon lòt bò ankò nan Petyonvil mezanmi bagay yo vrèman konplike. Kote yo arete Reginald Degan ki se pdg yon klèb nan Petyonvil la, kote yo akize nèg yo de trafikan seksyèl, kote nèg yo al pran dominikèn, y al pran kolonbyèn, y al pran venezwelyèn, yo di yo y ap vin fè yo travay ann Ayiti. Lè yo vini, yo pran paspò yo, mete yo anndan klèb lan, epi yo di yo ke yo dwe 6 mil dola. Pou yo kapab kite klèb lan, yo sipoze bay 6 mil dola. Mezanmi, bagay yo vrèman konplike. Se sa nèg yo fè kòm trafikan seksyèl. Chak swa ke yo menm yo gen moun ki vin fonksyone avè yo y ap bay 150 dola. 50 dola pou moun yo, 50 dola pou medam, 100 dola pou medam yo. 100 dola sa mezanmi, imajine w a konbyen w, a konbyen nèg ke medam sa yo ap fonksyone pou kapab bay 6000 dola sa pou yo kapab chape poul yo. Ebyen mezanmi m pa konnen kòman enfòmasyon sa te fè pran lari, ebyen Reginald li menm li deja anba kòd la. Misye rele Reginald Degan. Yo deja mete misye anba kòd. Si ou menm ou te gon enfòmasyon ou te rate nan dènye mouvman sa yo la kote yo te tire moun yo taba ebyen ret tande voice sa kote ou pral ratrape de tout bagay. pouse a.
Paske byen avan timoun yo al viktim te gen tire nan zòn nan. E yo pot tèt yo ale kanmenm. Tande byen. Paske menm si ou pral nan kou. Hein menm si kòm si w gen yon bagay an urgence ke w pral fè men si w tande tire se fè retrè. Tire te kòmanse byen avan ke yo rive nan zòn nan. E yo pa ret twò lwen yo rete tou prè a m kwè yo te nan 12. Sa di yo tou prè a. E lè nèg sa yo ap tire kalite bal lan menm si w te jisk anwo prèske sou Dèlma w ap tande katouch k ap tire. Sa vle di ke pi devan M pral di w eske nou pa menm ka pale de yon pouse. Tande wi, m ka di sa pi devan, swivan eleman enfòmasyon ke mwen genyen, ke m dispoze men m pa vle pale kounye a sou bagay sa. Paske sa k rive a li tris anpil. Ok. Lè m al, lè m tande, paske mwen te deja alète. Gen moun ki sinyale ke gen tire nan zòn nan, epi byen bonè m te alète sa sou paj mwen, paske mwen itilize kont Facebook mwen pou m ede peyi a nan sans, nan nivo pa m. M te di evite zòn sa yo, paske m aprann gen anpil tire nan zòn nan. E m ap mande Frantz Elbé, Frantz Elbé, chèf polis la, bay polisye Kwadèboukè mwayen pou yo fonksyone. Paske si nou te tandem, site Doudoune pa tap gentan ranfòse nan tout nivo sa. Nèg yo te a zewo. E se sa nèg pa vle m di a. Site Doudoune pral ranfòse se aprè dènye manifestasyon Jovenelis yo. Avèk cette fameuse Magalie Habitant te nan tèt manifestasyon sa. E sonje sa m te di jou a lè m te vin nan Lendi. M pa janm nan voye monte. Bon ipe moun k ap pale koze kredi yo pa konprann. Site Doudoun, si lapolis te tande m, yo te fè fwa ak sa m te di yo bay kòm enfòmasyon, Site Doudoun t ap gen tan pa la. Paske nèg yo te fin kòmsi al kache al nan mawon. E yo pa t ret anpil anndan, apèn senk grenn nèg ki t anndan. Lapolis ba yo tan jiskaske yo ranfòse tèt yo, kounya y ap bay lapolis defi. E mwen di l lapolis konnen l. Pa gen ankenn operasyon lapolis ka mennen nan Site Doudoun san yo pa boukle Remy. Paske pa gen kote pou nèg yo kache Doudoun vre. Depi lapolis atake yo, yo travèse rivyè a plap, yo file nan Remy. Kòman pou bandi gen plis strateji pase lapolis ki son fòs legal? Aktyèlman se 2 zòn kap bay pwoblèm kwadèboukè, site doudoun, remi. Kòman fè lapolis paka trake sa yo? Sèlman 2 zòn wi kap bay pwoblèm aktyèlman, site doudoun, remi. Kounya kisak rive? Bon m ba nou yon ti enfòmasyon rapid paske m pral fè n tande Maître Desenclos. Tande byen. Efektivman se yon tantativ de kidnaping. Se yon tantativ kidnaping. Poukisa? E mwen di l suivan eleman enfòmasyon ke m genyen. Gen anpil analiz k ap fèt, gen anpil enfòmasyon k ap bay sitou sou rezo yo. Premye sa pou gade e enfòmasyon tou nou jwenn, se pa kòmsi nèg yo te vin tire moun yo epi fin tire moun yo epi boule machin nan aprè. Si m ta menm vle kòmsi pa twò sadik, m te kapab di se yon ensidan ki rive. E m pral esplike kòman. Ou konnen se fanm. Lè nèg yo, lè yo rive sou wout lan, nèg yo atake yo, yo pa ti, yo poko tire. Nèg yo remake, ou konnen fanm toujou gen valiz nan men yo etc. Nèg yo remake yo chak gen valiz nan men yo, premye sa yo fè, yo foure men nan vit machin nan pou yo rale valiz medam yo. E pa pou san rezon, valiz medam yo nan men bandi yo. Paske depi nèg sa yo wè bèl valiz, bèl telefòn, yo pap kite l nan men w. Yo rale valiz medam yo, epi se lè sa medam yo santi yo panike, epi yo al, kounye a nèg yo di yo kanpe, olye yo kanpe, yo akselere. Epi nèg yo san pitye yo vide bal. Le fè ke machin nan se yon machin gazolin, katouch yo se gwo kalib yo ye, sa depan de ki kote bal la pran, epi l eksploze machin nan avè yo. e sòt fwa ou pran tou lè 3 moun yo boule men se gen youn ki boule prèske nèt fòt konprann ebyen sak pase kounye a nèg yo gentan pran valiz medam yo lè yo tcheke nèg yo gade epi yo wè ba yo wè bagay yo wè paspò ladan yo epi yo pran valiz yo lage yo bò tèren atè a paske ti medam yo abitye vwayaje yo tout gen yo gen viza ameriken etc. ki te nan valiz la. Donk nèg yo egzekite medam yo paske yo refize kanpe.